Bonswa bonswa tout moun se avoka Olandy Joseph Randolph epi byen vit m vle pale avèk ou menm ki genyen kat rezidans ou Ozetazini epi ou kalifye pou sitwayen men ou pa vle sitwayen gen anpil nou nou kri kò sa Aswè a m vle ba w rezon ke li reyèlman enpòtan si ke w kalifye pou vin sitwayen nan tan sa pou ke w aplike kalifikasyon w epi w fil aplikasyon pou ke w ka vin sitwayen de Ozetazini. Nimewo 1, Pwoteksyon de depòtasyon. Si ke w se yon sitwayen de Ozetazini, se sa sèlman ki ka garanti Ke yo pap depote w nan lè sa. Si ke w gen kat rezidans ou yo toujou ka depote w si ke w fè yon krim Ozetazini. Lè ke w al renouvle kat rezidans ou, si ke yo te mal ba w kat rezidans la, yo ka pwan nan men w epi yo pa renouvle l. Nan tout règ ke Trump ap mete yo, li ka fè renouvle kat rezidans difisil pou ou. Men si ke ou kitan yon sitwayen Ozetazini, ou pap gen pwoblèm sa paske ou pa bezwen renouvle sitwayènte ou. Ke ou sitwayen, ou sitwayen nèt. So, nimewo 1 rezon se pwoteje tèt pa ou. Si ou sitwayen, wap pwoteje tèt ou. Li mòde si w se sitwayen ou gen dwa pou w vote nan eleksyon an. Si ke w pa renmen administasyon sa a ak kat rezidans ou, ou pa ka fè anyen de sa. Men si ke w se yon sitwayen, ou ka vote. Ou ka vote moun ke ou vle dirije w. Nimewo 3, si ke w se sitwayen, li pa sèlman benefis pou ou menm, men li benefis pou fanmi w. Pou egzanp, si ke w sitwayen, ou ka fil pou frè w avèk sè w. Ou pa kapab si se kat rezidans sèlman ke w genyen. Epi, si ke w sitwayen, genyen plizyè aplikasyon, lè w fil li, li bwale pi vit. Pou egzanp, si ke w marye epi ou fil pou on moun, si ke w sitwayen, repons aplikasyon sa a ap vin jwenn ou pli vit ke si ke ou te genyen kat rezidans sèlman. So, Se yon gwo benefis pou fanmi w si ke w sitwayen. Nimewo 4, Si ke w se sitwayen de Ozetazini, ou kalifye pou gen paspò de Ozetazini. Lè ke w gen yon paspò de Ozetazini, ou lib pou vwayaje pwèske kenenpòt kote ou vle ale, paske pifò peyi aksepte paspò de Ozetazini. Sa se youn. Plis, lè ke ou gen paspò de Ozetazini ou sitwayen, lè ke ou sòti de Ozetazini, ou pa bezwen ap gade lè pou wè kilè ou pou ou re-rantre back pou ou pa pèdi kat rezidans ou. Ou ka rete deyò pou kenenpòt lè epi ou re-rantre a kenenpòt lè. Ou fè 1 an, 2 zan, 3 zan deyò, pa gen pwoblèm, ou toujou sitwayen de Ozetazini. Nimewo 5, Si ke w sitwayen, gen anpil travay de gouvèman ke w ka jwenn ke rezève pou sèl sitwayen de Ozetazini. So, lè ke w sitwayen, ou gen plis chwa pou ki kalite travay ke w ka fè. Sa vle di, anpil nan travay sa yo tou, w ka fè plis kòb ladan yo paske se bon travay gouvèman ki gen asirans sikirite etc. So lap bon pou pòch ou tou si ke w se yon sitwayen de Ozetazini. E nimewo 6 dènye rezon ke map ba w pou ke w vin sitwayen de Ozetazini se benefis federal. Si ke w se sitwayen gen anpil benefis federal ke w ka jwenn pou egzanp. Sosyal, Social Security, yo rele sa, ou ka jwenn li, li mèt ou pa rete Ozetazini, ou still ap jwenn kòb sosyal ou. Yon lòt benefis se Medicare, sa se yon asirans de sante ke ou ka jwenn lè ke ou nan laj de granmoun. Menm elèv ka jwenn benefis paske gen sa yo rele federal grant, sa se kòb pou timoun al lekòl, men se si sèlman timoun sa li se sitwayen li ka jwenn grant sa yo, li ka jwenn kòb sa pou peye lekòl pou li. So sa se yon bon e yon gwo benefis li ye tou. Ok tout moun, sa se rezon pa m yo pou ke w vin yon sitwayen de Ozetazini. Si ke w gen kat rezidans ou pou 5 an, oswa ou gen 3 zan anba maryaj de yon sitwayen then ou ka kalifye pou vin sitwayen fèl fèl jodia li rèlman enpòtan especially anba administrasyon Trump kap fè tout règ de depotasyon sa ou vle pwoteje tèt ou.

Epi ou ka voye aplikasyon an nan mail o ou ka fill aplikasyon an nan liy. So uscis, Imigrasyon de Ozetazini, fè l reyèlman fasil pou ke ou fill aplikasyon sitwayènte w la. Si ke ou pa konnen si ou kalifye pou fill pou sitwayènte w paske ou te fè an krim ou yo te arete w o kenenpòt rezon, rele biwo a oswa ele yon avoka pou yo ka ede w avèk sa. Epi. Si ke ou panse ke wap gen pwoblèm pou etidye pou tès yo sa se pa yon pwoblèm nan semèn kap vini an map fè yon video avèk tout kesyon yo tou les 100 kesyon yo an anglè e an an kreyòl pou ke ou ka etidye pou ke ou ka gen pli gwo chans pou ke ou pase tès sa ankò yn fwa se avoka Rolandi Joseph Adolphe epi si ou pa sitwayen sa wap tann come on sa wap tann pase yon bòn nwit tchao.